Koman nou ye koman nou ye mes amours jan nou a gade a la jodia mwen pote yon salad pou nou koman ke nou kapab fè yon salad bon avan m antre pi fon nan video a map desann mwen poum salye tout fanatik mwen yo tout real fanatik mwen yo. Ki toujou la avèm lèm poste yon video ki toujou kanpe pou like share epi gade li kite yon comment ok jan nou kapab wè a la mwen pral montre nou koman poum fè yon salad routine ke mwen genyen macaroni sa ki gen plizyè koulè ki se 3 color routine ki avè di li genyen 3 koulè epi poum fè macaroni avèk salad avè li ok mes amours Jan nou kapab wè a la, mwen genyen tout egredyan m yo deja la. Yo pare, y ap tann mwen. Nou kapab wè mwen genyen, sa se Italian dressing, ke mwen deja gen yon scoop ladan k ap tann mwen. Mwen gen lèt kanasyon m, mwen gen yon scoop ladan l. Mwen genyen green pepper m and yellow pepper m. Epi.

Ok mes amour. Jan nou kapab wè a mwen genyen tout afèm nèt prepare yap tann mwen. Nou kapab wè mwen genyen mayonèz mwen epi sa se Italian dressing nou sot wè nan po a se li menm mwen mete se kantite sa map bezwen. Ok mes amour vini pa devan nap wè mwen genyen yon scoop oil epi mwen genyen black pepper m epi mwen genyen yon scoop eh Epis haitian epis pou mwen mete bouyi nan dlo a epi mwen gen sal mwen pa bo isi. Ok mes amours, dlo ma bouyi pou mwen al mete macaroni mwen epi nou pral wè koman tout bagay ye pa bliye share like epi kite yon komantè si ou bezwen wè plis video lè mwen lage yo pa bliye aktive ti kloch ou. Pou kapab wè tout notifikasyon yo ou lè mwen lage yo. La mwen genyen dlo mwen kap bouyi, mwen genyen yon piman mwen mete ladan li, epi mwen pike jiwof ladan, mwen genyen yon moso zonyon nan dlo a, epi mwen genyen yon moso piman dous. Epi dlo mwen ap bouyi mè zamou, mwen pral ajoute yon ti lwil ladan, epi sèlt, epi map mete yon ti poud magi ladan, sa se sèl la mwen mete, epi map mete yon ti poud magi, epi lwil. Ok sa se poud magi a mes amour ke map mete nan dlo an. Jis pou mete yon ti taste, pou fè season. Lè macaroni an bouyi ladan li deja bon, li deja gou. Ou pa bezwen lè ou mete la tè pou ap tiye tèt ou pou ap mete pil lot bagay. Sa se epis mwen nou te wè mwen genyen an. Ke mwen ap mete nan dlo a pandan dlo a ap bouyi mes amour. Pou tout afè mwen ka genyen bon gou, pou tout bagay mwen ka genyen bon gou mes amours. E kounye a pwiske dlo m deja bouyi, m ap ajoute makawoni mwen nan dlo a.

Ok mes amours jan nou kapab wè a sa se macaroni mwen ki fin bouyi mwen selman kite macaroni an bouyi pou 7 minit avè di mwen kitel bouyi pou 7 minit mwen pa bezwen macaroni an tro kraze jan nou kapab wè a mwen kitel bouyi pou 7 minit selman ok mes amours. E kounye a la, nou wè kawè dlo a, ki jan li ye, li gen tout epis li ladan l. Sa vle di lè makawoni sa desann atè ou pa menm bezwen sizen li anpil, ou pa menm bezwen mete twòp bagay ladan l. E kounye a la mwen pran paswa mwen, m ap retire makawoni an pou mwen mete nan bòl ke mwen pral kontinye fè salad lan.

E mes amour mwen bliye di nou, pandan makawoni m tap bouyi, mwen te twouve li jis pou mwen kale yon ti moso kawòt mete ladan, mwen kale yon ti moso kawòt mete ladan, nou kapab wè ti kawòt la, mwen pa mete anpil anpil mwen mwen kale yon ti moso kawòt mete ladan pou plis koulè epi jan bagay la ye la pou sizen nou kapab wè. Mwen gentan fin retire makawoni mwen nan dlo an, sa se makawoni mwen ki la. Ke kounye a la mwen pral ajoute tout sizen mwen yo ladan. Kounye a la mè zamou, mwen pa ajoute skup sèl mwen mwen te genyen, salt la mwen ap vide li nan makawoni. Rezon ki fè mwen mete yon scoop sal fò nou toujou gade pou nou wè se paske mwen pa vle pou li manke tes. Mwen mete yon scoop oil ladan l. E konya la mwen pran black pepper ki mwen te genyen an mwen mete ladan l. E kounya map mixe yo very well. Map mixe yo ansanm. Map vire yo ansanm. E kounya la mes amou mwen pase nan faz e pepe mwen ke mwen te gen ki rache yellow epi bleu. ke mwen ap vire yo ansanm epi mwen pral ajoute mayi mwen mes amours e kounye a la map mikse yo wèl rezon ki fè chak fwa mwen ajoute 3 bagay mwen mikse yo se paske mwen vle tout macaroni an patisipe nan tout bagay yo nou kapab wè jan macaroni m ye la li byen bèl Li pa kole, depi nan bouyi a li byen bèl epi li gen bon ti grès li ladanl. E kounye a mes amours map ajoute chicken sa nou wè sa la, se yon chicken ki rele Everos chicken ke mwen achte nan Poplex, si ou bezwen fè salad la avè li, lè wal achtel fè yo ba ou yon moso, yon bout. Ok mes amours, yon chop, because si se slice yo slice l pou ou pap ka fè li avè li. Se yon chicken ki deja tou kwit li ye, meat nan pati meat de li yo wap rale, wap wap mande pou Evero Chicken yap ba ou l. Ou pap jwenn li fason ou wè l ye la, se mwen menm ki rache l, mwen pat montre nou ki kote m rache l, se kijan m fè, mwen depoze li sou yon pen epi mwen pran kouto mwen, mwen rache l nan gwosè ke mwen bezwen li. Kòm se pou salad mwen bezwen l, mwen rache li konsa. Mwen konseye nou gade tout videyo a nèt pou nou konprann li mes amours. Pa bliye like, share, kite yon kòmantè. Kounya la mwen pral vide zonyon mwen ki tap tann mwen. Epi map mikse yo. E konya la mes amour jan nou kapab wè a map mixe tout bagay nou wè koman salad la bèl m poko menm fin fèl m anvi manjel la yummy salad E konya la mes amour sa se mayonèz mwen ke mwen gen yon scoop pa mete twòp pa mete twòp piti tou ke mwen ap mete ladan li. E kounya la mwen fin mete mwen fin mete mayonèz mwen nan makawoni an, nan salad mwen. E kounya se ki sa mwen pral fè. Map mikse yo avan mwen fin mete tout bagay. Mwen konseye yo chak sa ou mete mèzamou ou mikse l dekwa pou tout. Salad la ka jwenn sa ke wap fè a. Makawoni an mikse nan tout bagay yo pou kapab desann anba nan tout. Nou kapab wè janm pran le swen tanm pou mwen mikse salad la byen mikse. Pa pase sou video sa san ou pa banm yon like mes amour. Kijan ke ou pral sipotem. Se lè ou ban mwen yon like, ou share, ou kite yon bel komantè pa rapò a video an, ou sipotem. Pa bliye abone. Ok mes amours. E kounya la mes amours nou kapab wè men koman salad mwen vin parèt, men koman tout bagay ye. Salad mwen byen parèt, byen prezante sou tab, se koupe dwèt. Mèsi avèk ou menm ki te pran tan ou ki Vini ou gade ou pran san ou vreman vle ou gade tout video an pa bliye share like kite yon komante pa rapò avek video an merci bye bye.